Etazini ou son peyi ki ki pou Etazini daprè doctrine um, Etazini li se li Doktrin Monroe a. mhm. oui tout sa se e se ou an ba kontwòl ameriken ke Haiti ke lòt peyi yo ke nenpòt lòt peyi yo an ba kontwòl ameriken yo ye se sa ameriken di ou fè ou oblije fèl si ou pa aseptel yap mache yap vin pranw pa gen yon peyi depi yo pa asepte sal fè sa yo di fè se yon bagay ki ki e, preske ou lò vin konprann bagay la lò vin kon fò fò fè edikasyon byen pou konprann koman bagay yo ye pase gen pa pil fwa mwen moun ap pale plizyè fwa mwen moun ap pale moun yo pa konprann politik mond lan Pase politik mond lan se yon sèl fason l mache. Se se gwo pi gwo peyi a ap toujou domine w. So menm jan kounye a si n konprann sa k ap pase a nou tout la pa timoun. Sa si w konprann sa k pase Jovenel la tou w ap konprann se pa t epa li pa t yon bagay ki se senp konsa konsa l te ye. Tout sak fèt la e tout sak te fèt pou te fèt la li fèt. Ayiti pa pou e se nou menm ki pou konprann ke pou nou fè avanse.
Son gwo lyen ke w fè la, si w aplye l a sak fèt avèk Jovenel Moïse lan, donk doun sètèn fason Yo menm yo te okouran. Yo konnen sa fèt. Èske w konprann? Sa gaye k ap fèt nan Karayib la, sitou kòt li chaje de yon prezidan de yon peyi pou peyi sa a pa konnen.
E moun nan ki gen chans an pale a, ou fin gen chans pou pale, m ap oblije mete w anba, m ap pran yon lòt moun. Mèsi pou te patisipe a. Mèsi, mèsi, mèsi. Mèsi, mèsi, mèsi. E Ok. Men, D- D- DJ, DJ, m sou ligne nan lontan la. wi. e, al- avanse ou m ta pral pran, avanse, avanse.
Yeah. Ah, ma, ma rappelé tout le monde. Bon, mais, euh, pre- deuxième mandat Maduro a ki te kòmanse 10 janvye, je crois, 2019. Normalman, fin mandat Maduro a ta fini nan semèn nan la 10 janvye a la. Sa vle di mwen menm, gon bagay m kòmanse, m ap pale pou jèn yo la, se pi fò jèn ki nan live la, m ap di nou, n ap swiv plizyè bagay, sitou nan kesyon bagay jeopolitik la, sa aprann nou an pakèt bagay. Sa vle di wè, mwen m aprann, depi. Etazini pa vle wè yon prezidan oswa l pa vle wè yon gouvènman. Li pa nan enterè pa l.
Nòmalman, li pa nan enterè pa l. Ap gen anpil, l ap tcheke plizyè pretèks pou yo vin, pou yo vin de, de, de, kòmsi retire ou. sou pouvra nòmalman. Sa yo ka fèl, yo ka fèl bay diplomatik avèw ou byen jan yo fèl bosal la la. Pou, pou, pou, pou, pou teacher a, mwen m tap swiv teacher a talè a ki di konsa li wè en pèp Venezyelyen an kontan. Map ga, m te, m te, m te sou Bloubèg la, sou Wintèj, so m te wè plizyè entèvansyon vrèman vre. Gen kèk ti gwoup moun ki kontan anndan peyi a. Se toujou konsa, On prezidan toujou gen opozisyon, toujou gen moun ki pa renmen l. Èske w konprann? Men, fò. Fòk nou pridan wi. Fòk nou pridan a medya wi avè pèp Venezyela kontan an. Fò nou veye sa n ap di tou wi. Yeah, yeah, yeah. Paske, non. An nou se kite l fin pale pou nou se pou kab wè w pale. Ke nenpòt moun nan ki bezwen pale, pase m gen plis, m gen 10 moun, m gen 12 moun la k ap tann pou pale. E an nou kite l fini pou n ka ba yon lòt moun pale. Se sou pwen en teacher te fè talè a. Sa vle di gon pati, sa vle di ou ka moute, ou ka moute la nòmalman wè gon pati Venezyelyen ki kontan vre. Paske, imajine ou, fò yon moun pa ta wè nan je pou pa t wè, Maduro se yon nasyonalis, se de nèg ki renmen peyi yo, wè sa m di w lan? Epi nan semèn nan, Nan semèn nan wap gade mesye janm e misye te menm mande antant pou l pale a etazini wi m tap gad m tap li yon atik sou sa wi kòmsi misye mande w antant pou yo pale men malgre nèg a pa fè anyen nèg a lakay li nèg a mande antant mwen kesyon m tande nèg ap di alye alye alye alye wè men wè nan moman menm iran ap pran nan bagay sa. Yon ap pran nan menm bagay sa la, premyeman, premyeman ou gitan goun gwo pati nan popilasyon an ki gitan nan lari, epi wap mwen, mwen mete chapo ba tou devan gran moun nan. Sa vle di son nèg tou, sa vle di ki trè radikal nan sa lap fè. Anan tout pale anpil avèw. Wè sa m di w lan? Kesyon, nèg yo, yo tou bay nèg yo yon leson la tou. Kesyon nèg ap di yo gen alye, yo gen alye. Mwen pou mwen, se de peyi nan mond lan ki sanse gen alye. Wè sa m di w? Se la Chine a Kore ki gen alye. Al di depi w pa gen ti bagay la nan men w, ti bagay pou ki ka detwi moun nan, w pa gen l nan men w, w pa gen alye zanmi. Sa vle di se annik pase, yo di w men fè sa, fè sa, w pa dakò, epi yo pase kon w. Talè nèg a fon atak lakay ou, nèg a pase. Mwen menm di w vrèman maten an m leve a tout nouvèl la. Ti granmoun nan gentan soti tweet li papa. Li di w nan men l. Mwen menm sa sa sa sa mwen menm m te vle pou jèn yo aprann tou aprann yon leson tou. Paske jèn yo k bal pran kontwòl peyi a pou nèg yo wè. kòman politik lan fèt sou chèn entènasyonal la. Sa vle di, sa vle di m panse ti peyi yo ap toujou ret ba, ti peyi yo ap toujou stil rete ba, a vle di grand pisans lan oblije gon jan kolabore avèl. E gon desizyon, gon desizyon. Gon desizyon piti boukina ap pran la a, ti bagay sa yo mande yon ti reflechi toujou. Wè sa m di w lan? Paske depi nèg yo ap ba ou la, swa nèg a di yo teyoris ou ye, e dilè dwòg ou ye, e pretèks la sa ye? Annik fin di w sa. Epi lè w gade ou wè nèg ap fè pye sòl lakay ou.
Eske m ka pran yon mosyon sou entèvansyon lan freo? Yè ou mèt pale deja menm. Merci beaucoup. Mwen salye DG live lan, mwen salye moderatè la, mwen salye chak moun ki la kap pwodwi refleksyon tout otou de yon kidnapping ki fèt nan rejyon an e sou yon prezidan elu. Alò mwen, mwen menm premyèman m ap fikse pozisyon m nan sa paske lòske n ap pale politik fò nou gen yon pozisyon. E mwen deplore sa ki rive a paske Venezuela pa t atake Lèzetazini. Sa se nimewo 1. Mentenan, diplomasi mondyal la gen yon jan l defini. Gon jan l defini paske gen yon kesyon de rapò de fòs, gon kesyon de grand pwisans. E sa m pral di a la, li de menm pou peyi Sahel k ap voye kò yo la pou yo pridan avèk Larisi. Paske m wè nou gon tandans depi la Russie la chine avek yon peyi les etats unis pa ka atake l e map di w nan kesyon peyi il n'y a pas de question d'ami il ya ke denterè jodi a la si DG a banm aksè pou m kanpe avek li demen si Dieu veut gon moun alo m bay DG a aksè pou l kanpe avem m avel nap fè komès nou nan relasyon diplomatik si demen si Dieu veut DG a jwenn yon pi bon afè, lè l ap likide m pa gen pèsonn k ap konnen. E sa m di a m gade pozisyon m. Li enposib pandan w ap ame yon peyi, w ap di l ke fè rezistans epi pou peyi ki advèsè l la antre vin ekstrade prezidan a madanm li, fanmi l, epi ou menm menm lè w kwaze men w pa gen anyen. Sa li enposib su tout la liy. Moun ki konn la diplomasi, l ap wè, si sa fèt pa gon replik, donk se yon konsansis ki pran ak 2 peyi grand pwisans pou sa fèt. Pa gen asòti de la. Gade nan ki lè yo fè atak la, gade nan ki lè atak la fèt pou yo ka jistifye ke Maduro ta pral nan fen manda l. Ou konprann mwen? Donk mwen menm, pozisyon m genyen, pozisyon m genyen an li klè. Jodi a, an nou gade eske gon peyi de lamerik ki pa les Etats-Unis. E se si nou som des esklav ke ou e la Kolombi, ke ou e Bolivi, ke ou e wadeve peyi ki nan rejyon an la, li nou som des esklav an ba tutel. Metenan, met la, li rele les Etats-Unis. Konya sel fason E mwen m trè tranchan nan deklarasyon m. Sèl fason esklav sa yo ka pa dakò esklav ankò, se si yo dakò ini yo an en sèl. Se si yo dakò ini yo an en sèl. Sa k ap pase Ayiti an, li pa di peyi de nan rejyon an anyen, ebyen se nòmal lè yo vin atake w tou, ou p ap gen sipò. Men si w te k fè yon blòk, paske lemond defini pa blòk, si nou te fè yon blòk nan rejyon sa la a, Gen frekansite k pa tap ka fèt nan figi nou la. Men jodi a la tout moun lage an grenn senk e yo travay nan diplomasi yo a pou tout moun jere ti rejyon pa yo a, ti bout tè pa w la, epi konsa li menm li toujou dominan. A note ke, sa k rive a la a, li pa diferan, Jovenel Moïse n'était pas un bon président, je l'assume, men Li pa rekòmande dan la souverènte dan peyi pou antre vin ekstrade oubyen tou vin tiye yon prezidan yon peyi. Sela siyifi ke nenpòt desizyon k ap pran nan Amerik la, depi l pa o pwofi de Lèzetazini Damerik, ou deyò mon ami. Pa okipe pyès peyi de Lewop, peyi de Loryan, Ou konprann mwen kap di w lap lap ba w zam gen 2 advèsè w genyen lè se zam yo met nan men w se voye w voye w al mouri nèg ki chanpyon nan MMA ou paka mete m sou yon ring avè l sou pretèks ke wap mete yon gan bòks nan men m pou m al goumen avè l non se swa w kanpe nou pran dè dekrè ou di depi w touche peyi sa e mwen w touche. kategorikman la a, ou kanpe ou pran yon pozisyon. Ou di depi ou touche tèl peyi e mwen ou touche. E Madoulo tou, Madoulo ap pouse kòl li gen gla zam nan men l. Ou gen ti bouton depi ou peze l epi tout kap a voye a. Ou pa gen, depi ou pa gen se ti zam y ap ba w, ti cha y ap ba w, ti avyon de gè y ap ba w. E bagay pou fè djòl près wi. Trop byen fè a bro. Dayè sòt di a tou, sòt di a bon m ajoute yon bagay, banm pwomosyon nan sòt di a tou. E paske si w gade bagay la byen, e yo gentan kalkile, Etazini gentan kalkile ke Larisi pa pral antre nan goumen avèk Etazini pou pou Maduro. La um, la Chine pa pral antre mete tèt yo nan nan kenn pwoblèm. Tout moun ap bat, son sèl bagay tout moun ap bat pou yo fè se map pran sa w gen lakay ou a pou m ka grandi lakay mwen, pèp mwen an ka viv e ki mele bounda m. Pa gen afè tankou ke m genyen enterè paske yo gentan kalkile. La Risi gentan nan yon gè la yo pa menm ka sipòte gè a ankò. E gè a se sa fè sa dènye bagay m t ap tande de gè sa e antan e Ukraine avèk e La Risi. La Russie pran al mande al mande yon pakèt Afriken pou al goumen ansanm avè yo, pi kounye a la, lè yo pran Afriken yo, Afriken al mande yo pou al ede. Yo di Afriken yo ap peye yo yon pakèt kòb bay konsa, lè Afriken yo fin gade yo fin antre nan gè la, epi yo yo wè ke e, sa yo te di yo t ap bay yo pa janm e pa janm vre. Lè yo kenbe nèg yo, kounye a la, gen yon pakèt bagay ki gentan kalkile deja. E la Russie konnen ke li pa gen fòs ase pou l al goumen avèk Etazini. Anpil peyi sa yo konnen yo pa gen fòs tou. E pa sa pou di non freo, freo, prens, prens e pa sa pou di non. Se pou di ke, se pou di ke afè kesyon nèg ap di alye, alye, alye, alye, depi se pa lakay nèg la yo atake dirèkteman, li pa gen dwa a la defans. Ou pa konprann non. Lap sèlman baw zam epi wa degajew wa gouye moudaw. Kounya nan bay zam lan gen yon grenn bagay nou pa janm wè. Ki zam yo ba nou? Se cha, elikoptè de gè, sou maren e sa yo ba nou? Eske yo ba nou ti aparèy de pou peze bouton kaka voye a? Li pa nan menw? Se yo k genyenl. Se 4 peyi k genyenl nan mond lan la. 4 peyi k genyenl nan mond lan la. Se yon fason pou m di nou ke afè nèg ap afè nèg ap pale diw konsa e tèl peyi E ap pwoteje tèl peyi, tèl peyi pa ka atake l la, se kaka rat dèyè bòt. Depi w pa Lachin, depi w pa Kore di Nò, depi w pa Larisi, depi w pa Lèzetazini, ou ka sijè a tout bagay nan mond sa a, paske kat peyi sa yo se yo menm ki kat puisans nan mond lan. Afè moun ap di w e Trump avèk e Poutine pa an akò ak mansonj, mansonj, mansonj. Ok mansonj mansonj mansonj. Ok se la. De semèn de semèn de sela m ta pli yon news e ki di ke e la russie mande pou pou tout rus ki ki ki o Venezuela yo rantre. Donk sa ta vle di ke misye si l t ka di sa, li te konnen ke gon bagay k pral fèt. Èske w konprann? Donk, paske politik lan son je ke l ye. E sa k ap fèt la la a jounen jodi an, ou rann ou kont ke e. A note, anbasad ris pa touche. Zaya, Zaya, e fò w kite m fin pale paske m gen, m gen, m gen, m gen 16 moun k ap mande, k ap mande pou monte la.

sou onzan Maduro a, m ap fè n konnen Venezyela fè pati peyi ki gen plis anbago sou li, ki gen plis sanksyon Etazini sou li, depi dezyèm eleksyon konteste a. So, n ap fè n konnen Venezyela pa t janm yon peyi stab. So, m pa ka konprann kòman yon moun fè ap enkrimine Maduro nan nivo sa.
Men w ap toujou jwenn sa. Non, m gen yon bagay m vle di, m pral desann. Premyeman, m salye nou tout ki sou live la. Men sa k pase Venezyela. Depi Hugo Chavez fin mouri, depi nan Hugo Chavez konfli a te kòmanse antre Ozetazini avèk Venezyelyen yo. Pwoblèm ki gen, Hugo Chavez vin mouri, Maduro pran pouvwa. Lè l pran pouvwa. Li panse ke la chine ak la risi se se nan sa li kwè se se li te panse k fòs li men misye misye se mank entèlijan ki fè li pa li pa wè sa rive li e yo kòmanse bay venezyela anpil sanksyon ok na lè sanksyon yo kòmanse tonbe enplès yo antrepriz yo nan venezyelyen kòmanse fèmen Endistri kòmanse fèmen, pati konstriksyon sivil kòmanse fèmen, vin kòmanse pa gen anplwa. Sa vle di peyi a atake sou tout plan, sou le plan agrikilti, tout bagay, yo vin pa ka vann gaz la, sanksyon kòmanse tonbe. Kounye a pèp la kòmanse kite peyi a. Yo refijye o Chili, o Brezil, yo pran wout Ozetazini an, sa vle di yo kòmanse ale an Ajantin, èbèy. Vene, sak fèm di Hugo Chavez se yon moun ki manke entèlijan, pase nan nan mond lan fò fò nou ou bezwen lidè entèlijan, sa pa vle di si wap negosye avèk ozetazini ou pa ou pa ou paka negosye ak lachin, ou ka k negosye tou le 2 bò, sa vle di men se nan enterè pèp ou, senpleman ou bezwen pèp ou an sekirite, manje, bwè, li va al travay, ou ba yo sekirite, paske depi son ti peyi ou ye, ou pa yon pisans, ou mèt tande ou tap goumen pou vin di oo wap ee bay wap wap. kenbe tèt ak ozetazini ou pap janm kapab ok paske ou pa yon pisans ou son ti peyi kap tann nan men moun kap achte zam nan men moun e bay kounye a li menm li kenbe tèt la li panse ke la pral ka sòti anba ozetazini sa fè an 2020 non lè lagè a kòmanse la risi atake ikrèn e sanksyon gaz la risi a vin paka vann e yo kòmanse mete sanksyon sou li. Premyèman, Biden debake yon gwoup diplomasi pou al negosye ak Nicolas Maduro pou yo te ka wè kòman yo ka jere Maduro pou Maduro livre gaz la. Sa vle di negosyasyon. Eben, Maduro kanpe dan, li pa dakò. E semèn ki pase ankò e. Donald Trump voye yon gwoup diplomasi pou al negosye. Nicolas kanpe dan, li pa dakò. Ay tout tantativ yo fè pou yo ta negosye ak Maduro, li pa janm dakò. E yo pi gran ke ou, yo pi gwo ke ou, e non sèlman yo pi gwo ke ou, tout pèp ou ap kite peyi a, peyi a fini nan men ou. Mesye m ap di nou yon bagay, nou ka pa viv, gen anpil nan nou la petèt ki dwe pa viv Venezyela, nou gen dwa tande sèlman sa nan jounal. Pèp Venezyelyen ap pase yon move moman, mo, lè m di w move moman, agrikilti pran kou, kòb la vin pa vo anyen, pou achte yon gode diri ou bezwen yon malèt lajan, sa vle di kòb la vin devalorize, sa vle di peyi a kraze plat atè, epi Nicolas pran yon gwoup militè li met dèyè do li la li kenbe pouvwa a. Se pa pito li te negosye. Sak fè, sak fè, ou konn sak fè sa? Paske Etazini mete yon anbago kont Venezuela. Venezuela pa ka vann petwòl la. Se petwòl, Venezuela se nan petwòl li fè lajan l. So peyi a vin dron dèt kounya la l pa gen lwa l pa gen lòt chwa l oblije vann avèk e lachin so la etazini pran kontwòl lè maduro te vin avan maduro te vini e chavez te vini tout gwoup sa yo te vini sou peyi a fò n fè fa fò n lè n ap pale tou fò n fò n fè fò n fè an rechèch rechèch de sa n ap di a. E avan tout bagay sa yo, ameriken se 5 e 5 santim li tap achte yon barrel gaz, gazolin. So lè Maduro vini, lè moun sa yo vini yo chanje sistèm nan, yo te di e pe e benefis lwil peyi a se pou peyi a li ye, se pou pitit peyi a li ye. Se yo menm ki chanje istwa sa. Exactement. Si map baw gaz mwen an, fò banm kòb. Yeah, pa gen afè wap vini wap vin pran wap vin pran nan menm se sa fèt. Prince, mwen sa a za.
E sa k fè tou, mwen m te wè yon negosyasyon, tankou lè nèg yo voye pou negosye ak Maduro a, yon negosyasyon t ap pi an avantaj pou li. Rezon an klè, e depi ou twouve w nan pozisyon sa yo, tout lidè ki entèlijan politikman, lè w twouve w nan pozisyon sa yo, se sòf ou demisyone oubyen ou negosye. Ou konprann? Gade, Banm diw bagay menn non nasyonalist ou renmen peyiw wap mouri pou peyiw se sè fini tandem se se se sak fini e sa map diw la tou se yon bagay kòm si ke an se konsa ou depi wè sou tande wap tande sa tèt chiko di tèt chiko di konsa ke Eske di yon kesyon. Talè wi map map bay moun nan pale paske fò m gen 18 moun ki bezwen monte. E misye misye di konsa ke pe e lwil la se pou lwil la e e pou pou Etazini li ye, lwil la pou Etazini li ye. Kareman, mwen tande misye di sa kareman. Li fè dènye dènye deklarasyon sa. So sou konprann sou konprann tout sa k'ap pase a, Wap santi ke menm ou menm ki yon peyi, kenenpòt peyi ap feel kòmsi yo pa nan san yo kounya la. Yo vòlè 2 bato deja. Wi, epi sou konprann se, bagay la e pa son bagay, kon tale dan moun lè de an chichè te monte a tap pale anpil la. Lè m fini ou mèt lage m, ou mèt desann mwen oubyen map desann ou pòm. Map bon pale, fin pale, anben m ka desann ou.
Men ki sa m vle di. Sa vle di, lè yo pale de lidè entèlijan estratejikman pou dirije ti peyi yo, ti peyi yo toujou rete ti peyi. Ok, e gon jan patnè a sot di a, depi ou pa gen bouton an lakay ou, ou ti peyi. Sa vle di gen de bagay ou pa ka fè. Se la ki rann anpil peyi pè ou. Kounye a la, jwe tou le 2 bò a. Se pa paske ou bagay non men fò ou jwe tou le 2 bò. Jwe tou le 2 bò a, map negosye ak la Chine, map negosye ak Ozetazini, map negosye avèk la Risi, tout grenn pisans yo, map negosye avèk yo. Sa pa vle di ou pral lage Ozetazini. Pwoblèm ki gen an se paske e Nicolas Maduro ba Ozetazini do e la la la nan Amerik la la se ki moun ki wa nan Amerik la la m kab di w se Lozetazini. I ba Ozetazini do, la li negosye avèk la Chine, li rantre la Chine la a, li rantre E larisi la nan figi ozetazini, tout tantativ de negosyasyon yo fè Nikola pa dakò, kounya la sa vin debouche sou sa w wè l debouche la. Se vre fò w batay si w nasyonalis ou ye fò w goumen pou kenbe peyi w, men an menm tan tou w gon pèp w ap dirije w gon pèp w ap pwoteje, sa vle di fò w entèlijan, se sa k rele entèlijan. Li te ka ap negosye ak toulede, ak toule twa grann pisans yo.

Se Pou ofisyèl. n fini, men sa m vle di nou.
Men sa m vle di nou pou m.
Se ofisyèl. Men zanmi an k ap pale a gen anpil bagay ke l pa konnen vrèman. Paske Maduro te bezwen negosye plizyè fwa. Li fè dè zòf. Se aksepte ou pa aksepte òf yo. Se pa li k pa vle. Men se Di k ap bonjou l ap manje w. Di k ap bonjou l ap manje w. Eh, nap rankontre yon lòt lè ankò, m pral fon ti travay, dakò. Mèsi.
Ok, an avanse. Pase, e, e, e pa tout moun kap konnen. E, avanse. E, yon moun ki pat gen chans pou pale, pale, epi pou m ka mete, m ka pran lòt moun ankò, pase m gen anpil moun kap tann. Alo, bonjou tout moun, m panse ke se ou menm, wi, m ta, m ta pran ti replik, m ta pran ti replik a sa w tap di kote ke w di ke depi w son nasyonalis fò w prè pou w mouri pou peyi w. Monchè tande mwen mpa dakò pati sa paske lè ke ou mouri pou de bòn koz ou mouri pou peyi ou vre pou yon sa pou yon bagay chanje oubyen ou mouri pou pou yon bagay ki vrèman presye pou peyi a la ou mouri antanke patriyotik on on on on sitwayen patriyotik men lè ou mouri tankou yon chen epi kite menm tout tout pwoblèm kantite de pwoblèm peyi a genyen an yo toujou egziste yo pa chanje anyen mpanse sa se ego. ki fè w mouye konsa. Nan ka pa Madoulo a, mwen si m te Madoulo, olye m te pase tout tan mwen m ap bay rezistans Venezyela, bat lestomak mwen e ke m pa vle negosye oubyen m panse ke m ka fè yon bagay, ou konprann, olye m ta fè sa, prefere m te fè de men devan m tounen de pye, m tounen yon ti kabrit, m mache pou tèt mwen m bay Etazini paske tande, sa k pase la se yon desepsyon wi li ye. Sa se yon desepsyon sou tout laliy ke yon prezidan yon peyi apre tout tan sa a l ap bay rezistans pou yon nèg antre. antre lakay ou konsa nan mitan yon nwit pou yo pran tout madanm ou e minote kounye a lè w vin la kounye a ou vin tou minote kounye a ou pral negosye e negosyasyon ou pa t vle fè a kounye a se li w pral fè la kounye a e kounye a ou oblije negosye sa k pa favorab avè w la paske ou anba wi la ou antò la. Je de bagay sa yo, lè yo rive, leson an tire, m panse ke fòk ti lidè ayisyen an, pa egzanp, m ap tande live sa la, m mande tèt mwen kesyon, m di, men, tande, kòman pou Ayiti sa fè pa jan pa pa jan li ye a? Pase tout moun k ap pale la, moun de goch yo e moun se sosyalis k ap pale la. Tout defans yo nèg ap fè la avèk sa zanmi zanmi sot di la. Yo byen byen pale. Li pa byen pale pou ou paske ou de goch, paske ou de dwat, ou sosyalis. Men pou moun ki pa sosyalis, men moun ki ekilibre a, li byen pale. E pou ou li pa byen pale. Li konnen sa l ap di a. Li byen pale pou mwen. E sa ou vle konprann, leson pou tire a, se ke apre tout sa k pase, Jean-Bertrand Aristide, e Noriega, e Panama, Men kounye a Maduro, eske òm de goch la, sosyalis la, eske l pa lè li tan pou l rann tèt li kont ke li pa pran pezon pwa nan balans la? E kèlkeswa jan li konfwonte enperyalis kapitalis la, li fini pa yon desepsyon. Li tounen yon desepsyon, yon imilyasyon. Eske l pa lè l tan pou nèg yo aprann konnen ke mond sa a, li gen mèt, E tout sa w pral kraze, w oblije dil avè l nan yon sans. Se negosye pou w aprann negosye. Se lidèchip pou w genyen pou w aprann negosye. Si w pa gen lidèchip pou w aprann negosye, se imilyasyon, se w mèt pare pou w pran. Paske w pa pral chanje anyen vre. Ou mèt tande w pa rezistans. Se ti pèp la w ap fè soufri. Apre prèske ventan ou tòtire yon peyi, pèp la, si pèp la bezwen yon galon dlo, se kolonbi pou l al dèyè l. Si Panama yon ti bout manje pou l manje, se Kolonbi pou l al dèyè l. Se Chili, yon peyi k bloke. M gen pou gad Venezuela, menm 100 dola ameriken pou yo jwenn. Se sou kont Bank of America moun yon moun yo genyen Florida la pou depoze kòb la. Li bay moun nan kòb la cash, epi li menm la bay moun nan ba la pou Venezuela yo. Alò peyi gen tout seksyon sa a sou li poutèt ki sa? Poutèt mwen menm sèlman, poutèt yon grenn nèg sèlman? Non, se, Alòske, kad, talè, talè, talè, alòske, talè.